Medam, madmwazèl, mèsye, bonswa! Aswè a nou vini pou nou prezante nou premyè emisyon nou genyen ki se Enpak 2021. Enpak 2021 se yon emisyon kote nou prezante 2 artist, swa yon atis nan domèn mizikal, Fwa se nan sinema, fwa se yon aktè nan feyton, nan dans etc. Men lesansyèl nou toujou asire nou pou nou prezante yon atis, pou nou fè konesans avèk atis la, pou nou pi konnen moun nan. Dèfwa nou konn ap pran de priz pou moun ki konn nan sinema, konn ap pran de priz akote yon moun, nou pa konn moun nan ofon ki moun li ye. Se nan optik sa ke nou menm nan Enpak 2021 nou vini pou nou prezante. Des artistes. E kòm li te deja prevu deja, e aswè a nou pral gen yon envite, e envite a se yon envite de taille et de marque ki rele Maxime Edner. Maxime Edner sa sa nou ka di w de li, se aktè prensipal yon feuilleton ki rele Deblozay, Ti Menaj Akoute. Depi Lòtay se yon feyton kap pibliye e ki reyalize tou pa gwoup New Impact, New Impact Club. Ou menm si w potko fè sa nou envite w al abòne a chanèl la, wap monte sou youtube wap tape Club New Impact C.N.I. epi wap jwenn tout epizòd Deblozay ki pibliye deja. San pèdi tan e nap rele atis. Envite nou genyen aswè a ki se Maxime Edner alyas Sandro. Bon, jan nou ka wè atis la la, li menm se Maxime Edner men nan feyton an ou jwe wòl Sandro. E n ap di w bonswa Edner e byenveni. Bonswa
mesye. Dakò.
E avan nou kontinye avèk emisyon an nap pran yon poz nap pran yon ti kout poz epi nap tounen pa bliye al abòne a chanèl la like epi kòmante pataje l nap monte sou YouTube nap tape club nu mpa se pwen n pwen i epi fè sa w gen pou fè nap tounen.

Rebonsoir tout moun, nou retounen pou dezyèm pati emisyon an e pa bliye nou gen ansanm avèk nou aktè Sandro men bon non li se Maxime Edner e Maxime Edner pou nou ta renmen pou prezante nou pou prezante w sou plato Epac 2021 Moun yo ta renmen konnen ki moun ou ye e pale un peu de ou menm ou menm ki religion ou tou e nap fè sa byen vit nou ta renmen ou pale nou un peu de ou menm kiyès ou ye ki moun Maxime Edner ye ok dakò bon mwen menm bon Maxime Edner se yon nonm bon m pa tèlman soti nan yon grand fanmi men e sòf ke. Mwen m se moun Pòdepè, nan yon zòn ki soti ki rele Ka Filip. Ka fele? Ka Filip. Ka Filip, ok. E bon, sòf ke pou mwen menm, m pa t tèlman leve avèk yon fanmi.
Donk ou leve pou kont ou? Bon, m leve avèk, bon, m pa t, bon, se kòmsi m te kapab di w ke se pou kont mwen yo leve, men se yon dam ki te, ki te leve, men li rele Polèt, e men dam lan te rete nan yon zòn ki rele Bèdèmonsi. Men, sòf ke, depi m ti piti ke m pa t leve nan men manman m, ni nan men papa m. E, epòk lè, nan epòk la, bon, sa ka rive ke manman m ak papa m te gen ti bouch pale, bagay sa yo, sa ka rive ke papa m te mande manman mwen, li pa t janm bay manman mwen, kounye a, bon, li te. Bay mwen yon mesye ki rele Didilè. Pandan Didilè sa a, li te gen yon dam ki rele Polèn nan men l. Li te rete Bèlè Monstik. Annapre, dam nan pa t ka fè pitit gason, men li te fè apèl mwen a dam nan. Men dam nan te konn pouse l avè m byen. Se kòmsi ke se yon pitit ki soti nan zantray li ke m te ye. Avan nou wè m, m la. Se kòmsi Bondye te vle pou m la ke m la. E bon pou moun ki konnen mwen pafwa ke sil to pou moun ki konnen mwen yo kapab baw istwa ke mwen menm si son moun live avèw yo ka baw istwam trè byen toujou sa se pwen bagay ke ke map baw nouvo la ki pa reyalite son reyalite kel ye e sèl sak mte kapab di nou bon m soti nan yon fanmi se kòmsi ke e pa rapò ke manman mwen te vin soti ke e nan yon pozisyon kel te ye a li pat vle bay papam mwen se kòmsi kèli pat renmen papam lite chwazi banm yon lòt papa men papa son doktèl teye anfini fon nou nan lavi tiye bon Bondye fèm gras jounen jodia la mwen jis te di Bondye mèsi pou sa eeii ou byen douke Bondye konn tout bagay ann eseye fè tout bagay nap kenbe pa lage men jounen jodia la Bondye fèm ap viv mdi Bondye mèsi bon pou relijyon mwen. E m te batize nan advantis. E pou le moman la, bon, m pa, m te vin fon ralanti nan advantis la pandan antre vwayaj mwen antre ale Sendomeng bay sa yo. Bon, m te vin fè yon ralanti ladan l. Men sòf ke pou moman, pou le moman la, bon, m vin antre Okap. E m vin rankontre de se kouzin mwen, tonton mwen. Kounye a la se lakay yo mwen ye Okap la. Bon, m wè le jan ke le. E peche dòm e yon legliz ke peche dòm fèt ladanl map mache. Ok.
E Maxime Edner nan daprè sa ou di, ou di ke e manman ou pat vle bay ou menm papa ou. E li te oblije ba ou yon lòt. Si pou nou ale nan deklarasyon ke ou fè e se ke manman ou te ansanm avèk papa w e te gen yon lòt nèg sou papa w. Bon sa vle di ke li te avèk papa m avan e men pou papa m li konnen ke se pou e li e manman m ansent li te chwazi bay yon doktè l e ke li di li lè. Ok men moun nan pa ka rete konsa li ban yon doktè yon pitit si doktè a pat ansanm ake moun nan. Wi li te ansanm avè l sa vle di li te ansanm avè l. Ok donk sa vle di e pou nou klè ou menm son moun ou pa konn ou pa konn kiyès ki papa w. Bon!
Sa vle di ke e. Se m konn vrèman papa m. Li pa gon papa. Non, sa se manman w ki ta pou di w men vrèman papa w, men manman w pa manman ou pa konnen. Sa m panse ke w pa konnen kiyès ki vrè papa w. M konnen.
Manman w li menm e l ap. Ou konnen, ou konnen bout granmoun li. Anfen, sa w di w, sa w pi renmen an se Ludzik papa w? Bon, pliske.
Se pa pi renmen paske. Sa vle di ke menm. Pou byen di w, se depi lè a menm ki te deklare. Pandansetan li avèk dam ki rele Polèn nan, bon li te konn vin lakay Polèn nan, li gen nenpòt, li gen 7 pitit avèk Polèn nan, li konn fè la, li vini soti yon zòn ki rele Lakoma, ale Bèdèmoustik sou Labe. Li gon son la men vwa mwen se nan yon istwa vini make bèdè moustik ok bon lèl rive la li konn pote bagay pou tout timoun mwen m la li pa janm sèvim annapre lèm yon jou lèm kòmnse gen lesprim poze kesyon m di bon se ou k papam kòman w fè pote bagay pou tout timoun mwen m vwa manmanm li dim non se pa mwen k papam sa vle di ke nan etal kel te wèm manmanm te konn li di manmanm te konn takem anndan kay soti al nan ti banbòch li kounya pandan se tan se yon sè manmanm menm. Ki relel ki gin sa li pwan piske li dam nan pat gen pitit gason li mennenm bali se sak fè jodia la li kapab egziste pou byen diw menm manman an li fèm lèm rive lakay li bon jou m pral jou m pral wèl m pa k anfas li li pa konn sete mwen menm sa te tèlman m te tèlman tris m te kriye jouk pou jou a.

Nou rive kounya nan twazyèm pati emisyon an, twazyèm pati a kote nou gen Maxime Edner ki se aktè prensipal feuilleton ki rele Deblozay la e Maxime Edner alyas Sandro ou dakò mwen rele w konsa Sandro se non se. M ta renmen ou di nou ki pwojè ke ou genyen. Ki pwojè ou genyen pi devan? Se vre kounye a la nou gen yon pwojè ki rele Deblozay k ap pibliye. Men èske apre Deblozay pap gen, nou pap wè Sandro ankò oubyen èske gen lòt pwojè ki dèyè? Nou ta renmen ou di nou, ou pale nou de pwojè ou, ki pwojè yo ye e kisa w gen pou piblik la dan lavni?
Bon, mwen menm pou pwojè pa m, M ta vle ke, m ta vle ke pou n toujou kontinye pou n pa janm fè bak dèyè epi devan pou n avanse. E pase lè m ap, lè m ap gade vrèman vre, e bagay yo, ou konnen ke bagay yo se konsa l ye. Jounen jodi a la, ou wè ke nou la, ou pa menm konn kote nou kapab rive. Paske se, se pou nou mete tèt ansanm pou chak moun genyen. Yon objektif nan tèt yo ke pou n pa janm kite sa tonbe e pou n toujou
Ok la m panse ou banm ou banm swè ke w genyen e ou pale nan fason w pale ou pale sou non an club la men ou menm pèsonèlman ou menm ki pwojè ke ou menm ou genyen? Bon pou pwojè pou tèt pam m ta vle ke jounen jodi a ke fòm ta kèlke choz nan lavim.
Ok pou ta kèlke choz bon lè banm pi klè lèn pale de pwojè e eske ou gen kèk feyton ou wap prepare ou byen kèk fim kèk mizik map pale de pwojè sa yo. Eske ou gen yon pwojè tankou apre deblozay la eske ou gen yon pwojè ke ou pral mete deyò yon lòt feyton si gen yon lòt feyton eske ou ka gentan ban nou tit la se jan de kesyon sa yon nan de bagay sa nou anvi konnen. Ok ok ok bon nou gen nou gen lòt feyton poun mete deyò toujou nou gen lòt feyton men sòf ke nap travay sou yo. Men poko gen okenn non ou ka ban nou toujou? Bon m poko gen non an paske nap travay nap travay sou sa. Dakò sa vle di moun yo nou mèt tann nan pral fè anpil tan ap wè Sandro nan ti ekran televizyon nou e janl di la yo gen lòt feyton kap pral pibliye men nou mèt poze pa fè kè cho aktè Sandro la li di ke li deklare nou tande li di ke gen lòt feyton kap vini men nap yap travay sou sa se sa? Nap travay sou sa. Yap travay sou sa donk nou menm poze fanatik Sandro yo. Nou met poze Lap rive sou nou an granmoun An granmoun li gason nap rive Ok Ay ok nap di yo Nap di yo Nap swete di yo tou E pou yo toujou abòne Wi pa bliye fè sa abòne a chanèl la Abòne a chanèl Si nou renmen San Dlo avanse Fò nou abòne Nap monte sou YouTube epi nap ekri Club New Impact C.N.I. Epi. W ap like, w ap li videyo yo, n ap kòmante epi n ap pataje. Bon, e Sandro, e nou rive nan pati kote, pati sa yo rele Yo di. Pati sa nou apral fè la li rele Yo di. Sa nou tande moun di. Map Finn di w sam tande moun di, apre sa ou menm si gen kòmantè pou fè wa fè yo, si gen bagay pou di wi wa di, si gen bagay pou eklere nou wa eklere nou. Men se sa nou tande moun nan lari ap di na pral di w yo ok.
Premye bagay nou tande moun nan lari ap di, moun nan lari lezondi premyèman yo di ke ou se yon depòte. Imigrasyon dominikèn depòte yo paske w te ilegal sa son bagay anpil moun ap di nou tande di ke Maxim Edner se yon depòte dominiken te depòte l paske li ilegal bon m ta renmen w ban nou yon ti eklèsisman sou sa èske se vre èske se yon depòte. Eske se paske w te ilegal yo depòte w? Eske se moun yo te tiye lòt bò a ki fè yo depòte w? Eske se vre ou depòte? Eske se pa vre? Donk nou pa konnen, nou ta renmen pou fon ti eklèsi nou sou sa. Bon, ok bon, e, m pa ka ba w manti.
Ou pa dwe bay manti. M pa dwe bay manti, sa vle di ke lèske w se, nan yon bagay w ap fè se ke ou sipoze pa bay manti ladan, pale verite. Bon, ou mwen menm vrèman vre. Mwen pa depòte. Premyeman, imigrasyon te konn gen menm voye mwen vin voye Ayiti. Yo kenbe m, voye m Wanament, apre sa m retounen rapid. Men sa sa ta vle di, m te ilegal nan peyi a vrèman vre, sa a yo pa ban manti de sa.
Non men, ann serye, ou di ou pa depòte, men si ou pa legal nan peyi a moun yo, imigrasyon kenbe w, yo voye w tounen nan peyi yo, m panse se depòte yo depòte w. Wi, sa w di a se sa, mwen poutèt pa m. Moun yo depòte ki la wi. Pou moun k ap pale a, konsèp sa se te vòtè. Men lè te konn te vòtè nou ap menm te kapab di ke akòz bon de kowona viris la, yo ta mande de Repiblik Dominiken ap mwen pa gen nenpòt yon 7 mwa depi m Ayiti la. Se sa fè pa depòte yo depòte m. Non, ann serye, ann serye. Moun yo, ann serye.

Wale ilegal ladan li. Gen moun ki pati tou wale wale so pa gen papye gen moun tou Men ou eske ou te gen papye? Bon sòf ke m pat gen viza menm menm te gen paspò se viza m pat gen sou li. Men ou gen paspò donk ou gon ou gon ti kanè ou gon ti kanè men sa ki enpòtan an se gon viza ladan an men ou gen ou pa gen viza ou ou ilegal. Ok ok bon.
Donk wap mèt koson depote. Se mat bon.
Se vre, m pa pral manti. Nan sans sa, m yo, m son depòte. Depòte san fon, ok. Men, se sa m ap mande, m ap fè efò ak tèt mwen pou m pa depòte ankò. Pou ou pa depòte. Sa fini ak modyon sèl la. Dezyèm bagay nou tande moun ap di. Tande byen wi. Dezyèm bagay nou tande, nou tande son lari a, yo di ke ou se yon nèg ki pran yon kout pitit Sendomeng. Avan yo te dwe konnen. Ou di ke moun yo, e pa vre non? Nou aprann ke moun nan lari ap di ke yo ba w yon kout pitit avan yo depòte w. Donk m ta renmen konnen la ou fè yon ti degaj sou nou. Ayayy. Bon, èske ou pran kout pitit? Eske ou kite yon ti edme maxime lòt bò a eske ou kite yon ti sandro lòt bò a eske se pou ou ye eske pa pou ou eske se vre eske se pa vre nou ta renmen konnen bon reyalite a pou tèt pam m kite yon ti edne dèyè a pou tèt paw ou kite yon ti edne dèyè a bon pito a sa e bon pitit mwen ye
sa vle di ke m pa esplike ou m pa baw tout detay la esplike nou sa nou bezwen konnen sofke.
E ti dam lan wè Roberto te sanm avèl menl li te gen yon patnèl avèl ah ti dam lan te gen yon patnèl ansanm ak ou wi yon lòt patnèl ansanm ak ou men patnèl la sanble men sak di patnèl son granmoun li te ye li wè patnèl a li pa renmenl pandan se tan ke m gen yon lòt ti sèm ki rele Blandine yo te nan menm zòn humm epi pandan se tan ke li dim.

Yon kote ap vin parèt men si w wè moun nan an verite se se kòmsi li kapab di e yo va yon aprè va yon vre m pale avè l li vin antann moun aprè epi li te gen yon sè li te fenk vini nan tè nan tè a tou li te gen yon sè l vrèmanvre m ale li mennen m lakay sè a nou pale ann aprè. E yon jou konsa nan epòk e menm kowona a kowona a te nan peyi a epi pa t gen machin ki te vwayaje pa se sèlman machin ki te nan kapital machin te konn al travay yo te fè vwayaje yon jou men zòn li te rete a li te rete nan yon zòn ki rele Tierra Blanca epi yon fwa m rankontre l kounye a epi sè l la ta pral ale nan yon lòt zòn li di m l ap vin jwenn mwen lakay mwen m di o pa gen pwoblèm epi vrèmanvre

Li pa ansent. Epi l m wè l moute. Si te ansent, l ap, li t ap moute 2 ba. Si l pa ansent tou, l ap moute, l ap bay yon sèl ba. Yon sèl ba wouj la parèt. Kounye a ke m wè l parèt vrèman vre. E nan aswè, vrèman vre, apre yon mwa, li di m ke li pa wè règ li pa fini. Piryòd li pa fini. Bon, kounye a vrèman vre, m ale. Maf te yon non yon menm menm bagay la epi lèm gade m wèl moute deba kounya m wèl ansent men pou poutèt pam li konnen se pitit mwen li ye se nèg la ka vèl la nèg la ka vèl la misye paka fè pitit li lè fi pase li paka fè pitit men mwen menm ke e tout sam fè misye ap pale l gagòt tout bagay se menm menm misye menm m konnen ke se pitit mwen pitit la ye m pa bezwen diw anyen ankò. Ok donk si nou byen konpwann sa w di la. Edner kite yon ti Edner nan lakou sendomeng. Exactement yon ti Edner.
Ok men eske pandan dam nan t ansanm ak ou la li pa toujou konnen wè lòt patnè a ou di a oubyen eske se sèlman ou menm li te rete ansanm avèk. Bon an aprè ke li te vin mande poul al ayiti akoz de pwoblèm papal te genyen yo te arete papal. Kounye a vreman vre m te bay l kob pou l al ayiti epi li pa al ayiti kounye a men kote l ale nan zòn kote blandine kote sèm nan rete a ki rele blandine epi lè l rive la menm nèg sa ankò li te tounen al jwenn li men li pat janm li pat janm geta ak nèg la bon sak fè l al jwenn li menm son lòt kouzen l ki te al ranje l bon. Yo tounen nan nan menm mèb la men yo yo la ansanm bagay sa yo pafwa m konn ap pale avèl mande si lè lopital bon m di men kijan peyi a fonksyone o sen de se te vwa menm ak ayiti depi ke ou ansent depi sou depi sou on mwa ou sipoze al swiv lopital si w kite ke ou pa ale ou pa swiv lopital se lakay ou ou akouche y ap arete w nòmalman vrèman vre epi li te fè sa l ale bon apre lè pitit la m te bay menm dat l ap fèt. Li di pitit la se te pitit an li ye, l ap fè desanm oubyen janvye. Vrèman vre li te fèt an desanm. Annapre nouvèl vin pran yo di o misye pirate. Pa konnen epi yo vin antann yo epi yo di pitit la pa pou mwen. Men pou fi a li konn se pitit mwen li ye. Ou konnen fi yo konsa wi. Y ap defann yo.
Ou menm tou ou konnen se pitit ou. Wi.
Sa vle di ke. Fi a menm deklare li di se pitit mwen li ye, se miche menm kap viv yo, kap konstwi, kap viv byen a pitit a a miche a, li di, miche di se pitit li ye, men m pa ka di yo sa.
Maxime Edner a di ke l kite yon ti pitit gason ou fi? Yon gason li ye.
Yon pitit gason nan lakou Sendomeng. Ok, twazyèm bagay moun yo ap di. Wap tande? Twazyèm bagay, twazyèm bagay Larry ap di e nou poko konnen si se vre ak si se pa vre pou ta, nou tap mande pou ta konfime l pou nou, yo di ou pa gen chans nan fanm, ou toujou ap depanse pou fanm men ou pa janm renmen ou vrèman. Ou pa gen chans nan fanm, ou toujou ap depanse pou fanm men ou pa renmen ou vrèman. Eske sa moun yo di a se vre? Eske se. Dapre eksperyans yo favè w oubyen m pa konnen dapre sa yo wè ou menm m ta renmen ou fon ti eklèsi sou nou sou sa ou di w pa gen chans nan fanm ou toujou ap depanse pou fanm men fanm yo pa renmen w vrèman Maxime Edner nap tande. Bon
pou tèt pa m sa ka rive ke m pa gen chans nan fi e pa gen yon gason. Donk ou pa gen chans nan fanm tout bon? Bon m pa gen chans nan fi. Fòt mwen ke chans m pa genyen an se pa fòt mwen li ka soti nan fi a. Pa gon gason ke li pi avèk yon fi. Fi a ou gon dwa depanse pou fi men se pa depanse ou bay tout rès vi w sa w genyen pou bay fi a. Donk kèlkeswa.
Ou pa gen chans nan fanm sof sa ou di ki fè pitit pou ou.

Enben
li ta bon pou pandan moun ap gade w la si gen moun ki ta renmen fè yon de kou ak Martine Medner nou konnen bagay chans nan fanm nou ka vin tante chans nou l ap depanse pou nou men a swiv. Katrèm bagay ke yo di sou ou Maxime Edner. E sa map pral di la m wè nan youn nan epizòd yo Donk m pa konnen men map di kanmenm Katriyèm bagay yo di yo di w yo di w se yon nèg ki toujou ap kriye pou manje Kòmkwa lè w antre lakay ou ou toujou jwenn manje yo kite pou ou twò piti Yo fè konnen ke Maxime Edna se yon nèg ki kriye pou manje anpil anpil anpil E se sa k fè m pa ka ret ak ou tou Nou pa konnen, nou pa konnen, nou pa konnen, men nou ta anvi konnen. Maxime Medner, yo di ou se yon nèg ki kriye pou manje anpil. E m raple m nan yon epizòd m t ap gade kote ou di e lontan yo te konn mete 4 kuiz poul nan manje m. Kounye a yo redui a youn. Kounye a yo redui a youn. Nou la wi. Kounye a la, m ta renmen ou di nou, èske se sa k fè ou pa gen chans nan fanm? Eske son verite e sa moun yo di a ou toujou ap kriye pou manje e mwen m gen prèv nan yon epizòd yo ou tap kriye pou 4 kis poul ki vle di a yon kounya Maxime Edner m ta renmen w di nou ou ta m ta renmen w di moun kap gade w yo Eske sa nou tande a se verite?
Bon. Ah, li reflechi, li reflechi wi. Li reflechi, n ap swiv. Li reflechi.
Sa son lòt trete mach ke li ye. Sa vle di ke m te kapab di w, nan lavi a lè w te lakay ou ak madanm ou w ap byen viv, Bon lè ou vin gen vwazinaj lakay ou sa ka rive ke wap mal manje kounya la. Sa la wap pale de feyton an? Wi. Ok konye a nou vin nan reyalite a eske Maxine Edner son nèg ki kriye pou manje?
Bon Maxine Edner pa kriye pou manje. Ok. Manje. Men ou menm ti gason w la ou konn rete konsa ou gang ou kriye wi. Non sa poko rive m.
Aprè sa. Li kriye pou manje wi m sispèk li kriye pou manje. Ou pat pase timoun?
Non timoun se timoun, timoun timoun kriye pou manje, timoun kriye pou pen, timoun kriye pou jwe, timoun kriye pou nenpòt bagay. Men la nou mande w èske w konn kriye pou manje? Ou kèlkeswa moun li ou kriye pou manje ou ka fatal di kyèt menn m grangou menn. Donk

Sa se Sandro, konnya eske Maxime Edner ak Monsato ou di wou kriye pou manje? Non, m pa m tande l, m tande l, m di w kriye pou manje. Ou menm ou kriye pou manje pa vre? Non, m pa konnen pou lè m te timoun piti men pou m jiska mentnan? Non, m pa kriye pou manje. Bon, ou ka pa t ap di a, cheri, cheri, m grangou wi? A, non, sa, non, sa. Si w pa al manyan sa w pral di?

Dènye bagay yo di. Sa li li se bagay pi fò moun di e pi fò moun konfime. M ap di kanmenm pou w tande, e m panse ke l ape difisil pou w demanti sa m apral di la tou. Paske a tit posib, m wè yon pousantaj 90 pousan moun di menm bagay la. Kisa l ye? Yo di w toujou ap fè van sou moun. Ha! E 90 pousan moun ki 90 pousan moun di ke w pa ka benyen nan lanmè.
Sa k fè sa?
Se sa n anvi konnen, sa k fè sa?
90 pousan moun di w pa ka benyen nan lanmè e w toujou ap fè van sou moun.

M twouve sa moun yo di flou. E 90 pousan moun di w pa ka benyen nan lanmè. Donk sa vle di mwen menm kounye la m ta renmen w m tande w apre 90 pousan moun yo m tande si se vre w pa ka benyen nan lanmè si se vre w renmen fè vanvonmen. E sa fè w pa ka benyen nan lanmè? E lè m te wè w nan priz videyo ou t ap benyen nan lanmè èske w te mete bouchon w oubyen w pat gen bouchon? Premye kesyon m pral poze w. Non, w ap reponn kesyon an, w ap poze m kesyon an, ou pa ka di m w ap poze m kesyon an. Èske. Avan m reponn ou.
Non. Wi ou non èske ou pa ka kenbe fanm? Bon.
Non. Reyalite.
Reyalite. Pa gen yon moun ki pa, ki pa, ki pa pete. Tout moun fè fanm. Tan tande. Tout moun fè fanm. Gen diferans wi. Tout moun fè fanm men.

M byen di w ribrik sa rele Les on dit, sa moun ap di. Ah bon ok Moun nan bouch moun nan kole li di sal vle. Non men se sa konsa se sa moun nan di men men sou chak 100 moun gen 90 moun ki di menm bagay la donk la li plis kon verite donk m ta anvi konnen eske wi ou non ou pa ka kenbe van. Wi m ka kenbe van men sa vle di ke m konn pete m konn fè van men m ka kenbe van.

Koute byen.
Nou dakò avè m, ou ka sere di map redi. Koute byen. Mwen fò byen, kòm ou di redi map redi. Non, m di m pa konnen. Ah, ou pa konnen.
I ka. Epi li pa tap janm ka non. M te gen yon pitit lap te fete a. Ah.
Ok. E. Donk, si m byen konprann, e yo di w pa ka kenbe van, se manti. Manti li ye. Yo di ou paka bè nan lanmè, se manti. Manti, tout sa e bobin li ye. Nou gen ankèt pou nou mennen pou pwochèn fwa Edna pral bè nan lanmè pou nou teste pou nou wè si gen bò, si gen bouchon ak si pa gen bouchon. Ou dakò? Bon, m dakò sa wi. Ok!
E nap kontinye, nap kontinye e jiskavan nou kontinye nap pran poz epi nap tounen pou lòt kesyon.

Nou retounen nou retounen pou avan dènè pati a e nap ale byen vit. Maxime Edner Tropicana oubyen septan kès nan ou renmen Tropicana oubyen septan. Tropicana. Tropicana. Donk ou renmen Tropicana? Non.

Mwen menm la se pi bon se yon chien m tap pran.
Donk ou prefere chen? Wi. Ok. Ki manje ou pi renmen?
Ah ok mwen nan manje m renmen e nan tout manje li kapab bouke se sèlman m pa lam, salami, bèsèl se yo m pa renmen.
Li renmen lam wi. E lam ou di anvan la wi. M di w lam, salami,

Ki koulè prefere Maxime Hitner? Eske se blan, eske se nwa, wouj, jón, ble, vè? Ki koulè ou renmen? Koulè prefere m lan se wouj, wouj e nwa. Wouj e nwa. Nou te gen yon drapo wi, drapo Duvalier ki te koulè wouj e nwa. Koulè prefere Maxime Hitner se wouj e nwa. Ki aktè ou renmen e pa aktè ayisyen non aktè nan peyi tranje. Ki aktè m renmen.
Ki aktè ou renmen.
Bon premyeman banm van dam. Jean Claude van dam.
Yes.
Ou di premyeman e dezyèmman. Dezyèmman Bruce Lee. Bruce Lee.
Pa gen twazyèmman. Twazyèmman bon se Ong Bak. Ong Bak. Tony Jaa. Yes. Ok e ki aktè ayisyen. ou renmen
Bon atis ayisyen m renmen an so ou pou byen di w ke lè map gade w ke I love you Anne
I love you Anne se Anne Anne ni Simon ok. Moun yo, e Maxime Edna se yon aktè kap jwe, kap pèfòme nan feyton k rele Deblozay. Maxime Edna renmen aktè, men pami aktè yo, li pa renmen pwòp tèt li ki aktè. Li prefere Neiss Simon ki jwe nan, ki jwe wòl Ann nan I love you Ann oubyen We love you Ann.

Modo ki stil de mizik ou renmen eske se rap ou byen raga ou byen konpa. Wi e konpa li ye si nou pa men se ta konpa nou fè. Konpa love. Konpa love.
Konpa love.
Ok e si nap chache yon kalite nan Maxime Edner se kisa l tap ye? Ki kalite ou menm ou konnen ou gen lakay ou?
Bon kalite m gen nan kay mwen sof ke m te kapab di ke bon m renmen wè moun bò kote m premyeman epi dezyèmman tou pafwa ke bon m renmen wè moun pataje avèk moun m ta wè lap pouse m bagay lap m gen lap m pataje seman avèk ou bon kalite sa a m gen lakay mwen. Ok
e ki defo maxime edner apa de krye gou manje hahaha ki defo maxime edner. Bon mwen menm defo kem genyen lakay mwen e sof ke mte kapab di ke vreman vre pou ti mache mwen mpap baw manti mrenmen wè ti mache mwen avèk ou bon.
Rome mache bon he wi yo plenyen sa anpil yo plenyen sa anpil.
Mwen renmen ti mache mwen dezyèmman apre sa tou bon sa vre m pap baw manti si kem fon si kem pa fon bagay ou dim fèl map diskite avèw san pou san. Ok
ki bagay nan lavi w ke w fè ou regrèt ke w te fè l Ou pa gen bagay nan lavi ke ou te fè ou regrèt ke ou te fè?
Bon, ou byen di ou sa m te regrèt nan lavi, bon sa m te kapab di ke bon sa m te regrèt nan lavi mwen sòf ke m sonje ke nan epòk e bon m wè ke nan pozisyon m ye kounya la bon si ke e m te konn ap m te konn ap depanse bagay tankou la pou moun la bon. Jounen jodi a la, m te kapab di ke sa m vin wè ke matine ke m ap andire, m kwè ke sa, sa ta, sa te vin pote yon regrèt pou mwen, lè m wè ke m te konn ap prete w, epi lè m fin, lè m fin wè nan konsekans ou mande m prete, m prete w, lè pou wè ban mwen, ou mande lamò pou mwen pou li, lè sa a, e m wè ke sa vin fè m pran yon leson. M gen yon leson lakay mwen kounye a la e sa p ap rive m ankò paske se lè w pase maladi pou w konn ki remèd ki genyen. Sa vle di ke m reaprann de tout de seri bagay. Menm yon fi kounye a la Ednè, ou ta di Ednè ap depanse pou. Medam tande byen wi!
Ou ta di Ednè ap depanse pou fò m wè ki kote w gad avan.

Ou pa sa. Sòf ke li pa sa. Ok.
Edner gen moun nan vi aktyèlman la? Non, m poko gen moun nan vi m. Edner pa gen moun nan vi l. Sa vle di medam prese fè vi Edner lib e libè. E ou di nou ke ou gon pitit? Wi.
Bon.
Gon pa ti moun ki di se kout pitit, gon pa ti moun ki di konsa li ka se pou ou, men ou menm ou sètifye ke se pitit paw. Wi, bon ok.
E pou byen di ou, sa vle di ke yo kapab, bon ou konnen ayisyen sa fè yo di sa, a sa lòt an di, di sa, de pawòl ki di, men pou tèt pa mwen m fè solo. Ok. E konbyen pitit Edner gen apre de sa yo fèl kado sendomeng? Bon sa vle di ke e m pa gen lòt pitit yo kò sa vle di ke se bon piske li pa nan menm m poko di yo fè m kado l sa ka vle di ke m konnen ki sèkman li men manman konnen sa sa vle di ke se se pa kò sa fèk fè l se pa kò de nèg la e se malgre la pou li ka santi li pi alèz bon kounye a e li te di yo te di kèk vye pawòl a yo
ok e konbyen pitit Edne ta renmen gen. Bon pou mwen menm ki. Sak pa nan men w nan pa kontwole ou wap kontwole oubyen w pa kontwole ok konbyen pitit Edner ta renmen gen. Bon pou mwen menm kòm se Bondye kap bay se pa mwen kap bay pou tèt pam o plis o mwen si Bondye ap ban mwen 2 pitit sèm mwen vle ban mwen 2 pitit on pè yon fi yon gason on fi yon gason apresa sa sa.

Don yon fi prepare w pou fè 2 pitit pou Edna yon fi yon gason Edna bezwen yon fi ki ka fè 2 pitit pou li yon fi map fè map fè map fè maketing pou ou Edna bezwen yon fi ki ka fè 2 pitit pou li yon fi yon gason ok kòm m di sa m te premte di sa tou kòm se Bondye kap bay kòm se Bondye kap bay ok se pa mwen kap fè m ka di 2 pou tò kè li vin plis ke sa Edna ta renmen
Viv sèl, fiyanse, oubyen marye, plase, ou ta renmen, ok, ou ta renmen plase, oubyen ou ta renmen marye, oubyen ou ta renmen viv sèl?
Bon, pou plase, se yon bagay ke depi, depi m te ti piti, m te konn ap priye, m t ap di Bondye ke pa rapò de lè m wè de moun ap plase, de kijan y ap fonksyone, m di Bondye degay fè m yonn nan bagay konsa, olye ke m ta gen yon fi. M ta plas la anpil pi ka bondye fèm gen pitit men sa wap gentan pase a la se pa fòt mwen sa ye. Medam ki renmen bag yo gen pwojè marye? Se pa fòt mwen e sa se sa se le fòt famil epi li menm tou avèk avèk tou li pat kenbe li pat kenbe seryezitel ki fè jodi a la ki fè ok se pa avèl Ok.
Gen dènye kesyon n ap poze Maxime Edner. Ou nan tounaj Deblozay, pa vre? Wi.
E nou rive nan epizòd, depi de epizòd 8, nou pran priz, nou poko pibliye lòt epizòd. Wi, nou poko. Ok. Èske nan klèb la, m kwè gen fi. Gason. Eske Sandro nap gade nan feyton an jan Sandro ye janl pale atitid li eske pa gen diferans ant Maxime Edner eske Sandro sa nap gade a se menm Maxime Edner a jan nou wèy nan feyton an se konsal ye vrèman oubyen eske se jis on wòl li jwe konsa men Sandro sa nap gade a se pa konsa Maxime Edner ye. Wi se konsa menm li ye jan wap gadem la an fason wap tandem la se konsa menm li ye
ah donk Sandro kriye pou manje nan epizòd la donk Maxime Edner tou kriye pou manje oh ou te dil tou wi di yo kriye konn kriye pou manje donk moun yo tout sa nou wè Sandro ap fè. Vakabon gen plizyè fig la se konsa li gen tout bon nan reyalite a li dil li di pa gen diferans ant Sandro avèk Martfin Edner donk nenpòt fi la ki ta va ansanm avèk Martfin Edner ou mèt tou konnen lap bò matlòt.
Sa vle di ke m te kapab di nou tout sa. Grenn fenk grenn fenk jan Sandro ye nan feyton an se konsa. Se konsa li ye epitou m ta vle di nou sa tout sa nou wè ki nan feyton an. Pa gon bagay isi fek yo tout reyalite yo ye se reyalite yo ye menm jan wèl tris se yon reyalite li ye medam pran nòt wi medam pran nòt wi nou pa fè bagay fek montaj medam pran nòt wi Sandro sa nap gade la ki gen madanm marye règ ki gen lòt fi akote kap di se se ak zanmi li tap pale pandan se nan otèl li tale a son Sandro se Maxime Edna se konsa liye tout bon tout bon tout bon.

We are heroes tonight, yeah, we are heroes. Nou vini ankò pou la tout dènyè pati de lemisyon e dènyè pati an se jis Maxime Edner alyas Sandro nap fè yon ti rapèl li menm se aktè prensipal Feyton ki rele deblozay. Ou menm ki poko gade deblozay mwen envite w a fè sa wap monte sou youtube wap klike sou club new impact se-pwen-en-pwen-i pwen epi wap wè tout epizòd yo abòne like kòmante epi pataje e si w fenk branche tou e nou menm se impact 2021 kote nou prezante artist. Astra nou tap prezante Maxime Edner ki se aktè prensipal feyton an ki rele deblozay ti menaj akote Maxime Edner pou nou fini ki konsèy ou ka pote bay tout jèn gason jèn fi nan moman kap gade w ki tap tande w. Ou ta renmen ou pote yon konsèy pou tout jèn jèn parèy ou k ap gade w? Jistavan, ou di ke ou menm se yon nèg ki vakabon, paske Sandro n ap gade nan feyton Deblozay la se konsa ou ye vrèman. Donk, m pa ta swete ou ba medam yo, mesye dam yo move konsèy. Pou ta di mesye fò nou gen 4 fanm e medam yo menm se pou nou livre kò nou nou ta renmen ou bay jèn yo bon konsèy ou menm kounya la map se Edna ki konsèy wap pote a tout jèn fanatik ou moun ki renmen fason ou jwe moun ki renmen w nan epizòd la moun ki pa renmen w tou Ki konsèy wap pote pou jèn yo? Map tande.
Bon pou byen diw konsèy kem ta pote pou tout jèn yo sòf ke m te kapab di nou e pou mwen menm Bondye fèm yon sans ke jounen jodia la ke map viv kem di Bondye mèsi pou sa e nou menm tou pafwa ke nan lavi a chak moun gen yon kote Chak moun gen yon misyon, ou pa janm konn li. Ou la jounen jodi a ou pa konn kote ou kapab tonbe, kote ou kapab rive. E pou byen di ou, chak jèn e pa dekouraje ak lavi a. Epi tou, tout jèn tou ki konnen ke ou ka yon bagay lens leve, li pa w janm dekouraje. E sòf ke, sòf ke m te kapab di nou e kenbe fèm pa lage. On jou kanmenm, nou gen pou n leve a, nou gen pou n leve atè a. Non sa w ye a, pi gwo dekouraje ladan l, pi gwo neglije fè l. E mwen menm m pa di ke m leve atè a non. E m pa di ke, m pa di ke m bon ke yon lòt, men sèl sa m kapab di nou, piga nou dekouraje, pran kouraj, kenbe, men lite pou n kapab on bagay dens leve, pou n ka itil tèt nou. Se sa m te kapab di. Mèsi.
Se te Enpak 2021, nou te gen ansanm avè nou sou plato a e aktè prensipal feyton ki rele Deblozay la ki se Maxime Edben alyas Sandro. E nap di tout moun mèsi ou menm ki tap swiv nou avèk anpil enterè e randevou dimanch pwochen a la pwochèn e na gentan diw ki moun nap prezante men Nap gen yon lòt aktè se su nap gen yon lòt aktè avè nou dimanch kap 9 dimanch kap 9 me 2021 nap gen lòt aktè avèk nou ret branche abòne like pataje monte su youtube klike su club mourempa oubyen ekri club mourempa se pwen n pwen i epi wap gen chans pou li. Pou w wè, pou w vizyone tout epizòd yo ke yo lage yo, Deblozay, Deblozay 1, Deblozay 2, Deblozay 3, e w ap ka viv, w ap ka reviv entèvyou nou fè tou ansanm avèk aktè avèk aktris yo. Mèsi, a la pwochèn se te zanmi w Evens Jean Romain epi aktè Maxime Edner. A la pwochèn.